Bonjou, bonswa ak tout moun, byenvini nan nouvo videyo pou jodi a, byenvini avèk tout nouvo, nouvo abòne mwen yo, pa bliye anvan w ale banm yon like, abòne, pataje epi kite yon bèl ti kòmantè pou mwen, e pa bliye peze ti klòch la pou chak lè nou lage yon videyo pou ka premye moun ki jwenn notifikasyon an, pou ka kouri al gade videyo a ok, so guys kòman nou ye, kòman nou ye mwen vrèman manke nou so m pa m te fè desizyon m pat konnen si pou m te vin live oubyen pou m te lage rès e rès e video akouchman so m lage rès video akouchman paske m te mande nou nou te di wi ok so guys mwen vrèman vrèman mwen menm avèk Gabriel avèk tout fanmi m nou mwen vrèman vle di nou mèsi anpil avèk tout moun ki te priye pou mwen mèsi anpil avèk tout moun ki di E Junior m kontan ke ou akouche an bòn sante, tout bagay pase byen. Mèsi anpil anpil anpil guys, se konnen nou pa konnen kijan, kisa sa reprezante nan lavi nou. So, san m pa pèdi tan banm rantre anndan videyo a. Videyo jodi a se yon videyo kote ke nou pral kontinye avèk rès videyo akouchman avèk. Reaksyon Bella lè li wè ti frè l pou premye fwa ok so m konnen gen anpil nan marenn nan mennaj e Steph avèk makomè m ki te panse ke m te pral videyo sa gendwa se Steph m te vin montre nou ebyen non n ap wè Steph ladan wi men nou pap tèlman byen wè figi l paske nou pat tèlman pran byen figi l nou pat tèlman pran figi l byen men m pwomèt nou ke Nan 2 dènye video map la map gen poum lage nan mwa sa ou byen nan mwa kap vini an se video kote m pral eksplike nou tout kijan e bagay yo pase pou akouchman kòm si sak fèm pat gen epidura sak fèm pat gen epidòl sak fèm fon akouchman natirèl e map di nou kijan bagay yo pase paske tout bagay pase vit mwen eksite poum vin fon video poum pale nou, pou m rakonte nou istwa sa, e tou mwen eksite pou m vin prezante nou ofisyèlman pitit la, ok, so nou konnen li fenk fèt, li poko menm gen 2 semèn, m pat vle vin vin fè videyo avè l, montre figi l, n ap wè figi l, m pa kyè si nou wè figi l non, men nou konnen li piti toujou, m te vle tann yon ti tan, mwen menm ak papa l nou te deside pou nou tann yon ti tan, apresa pou m ka montre tout, makomè, marenn, mennaj, Tout madanm marye m pa konnen konbyen konbyen l genyen sou rezo a la men m konnen li genyen ok so tout ti mennaj se fi yo tann li m ap vin montre nou mennaj nou nou pa bezwen pè mennaj nou la mennaj nou byen gras a Dye so videyo sa a m te fè l pou rès vlog la avèk reyaksyon Bella lè li wè Steph pou premye fwa. Ok guys so m vle di nou ke m renmen nou anpil e m apresye lanmou nou gen pou mwen an. Gade ti video sa avè m. Pa skip li. M renmen nou anpil. Mwah! Hey guys, kòman nou ye? Bonjour, bonsoir So, m te gete fè premye pati video a pou nou Sa se dezyèm pati a, sa se dezyèm jou nou nan lopital la Sa se dezyèm jou nou nan lopital la And then, tout bagay pase byen Yo koud mwen pa anba, m poko fin ka mache byen, m leve pou kò m poko fin ka mache byen, Gabriel pran swen m. Fè sa m kapab wi guys. Men ti cheri a m poko. Gwo, li te peze 6. Wi 6 pwa, li preske 7, 6 pwen 15. Ya, li preske 7, li pa yon timoun ki tèlman gwo. So kounye a yo fenk benyen l, m ap fè skin to skin avè l. And then, nou wèm janm lèd la, nou konnen akouche m fin akouche, epi Gabriel dèyè kamera la. So guys, lèm pral lakay, map mennen nou avèk mwen, pou nou ka wè reyaksyon Bella lè nou rive lakay avèk ti moun nan.
Reyaksyon Bella, yeah. Ok, so, sa se dezyèm jou nou nan lopital la, mwen ap fè yon video pou m pale avèk Gabriel. on lè, lè nou, lè nou, lè tout bagay fin kalm, pou m ka di nou kijan tout bagay pase, tout bagay pase vit, vit, vit, vit, vrèman vit, ok, so, m ap fè Gabriel vire kamera devan pou l ka fè yon ti pale tou piti avè nou. Mwah!
Bonjou guys, kòman nou ye? Konnen, Jinya te vle m di kèk pawòl avè nou, m te vle di tou, men, Pa tèlman gen anyen m ka di nan moman sa yo sèlman. Fò di mèsi cheri yo te priye pou nou. Wi mèsi.
Mèsi pou tout moun ki priye pou nou e sa m te pral di wi cheri. Mèsi pou tout benediksyon tout moun te voye pou nou. Tout bagay te mache trè trè byen. Li te ale vrèman rapid men. Nan pote yon ti story time pou eksplike nou. Wi nap eksplike nou pi byen. Men sa mwen avèk Jinya kontan pou wè la se reyaksyon Bella lè n rive tou sa pral bèl tou. Nou gen yon bon ti jènjan la nan men nou la, map tann pou tout medam yo ki pral vin dim poum ba yo mennaj. I'm kidding you guys. Enben ok guys, nap wè nou lè nou prale.
Hi guys, bonjour.
Bonjour.
Mwen gwosè figi. Ok, so, yo ap fè tou papye, pou jodi a nou pral lakay, yo ap fè tout papye pou nou, mpa konn sa yo ap fè, yo ap fè tout papye apre sa pou yo ka vini, pou yo di nou si nou ka ale oubyen si nou ap rete, men mpanse nou prale paske tout mesye yo yo di nou prale, and then map mennen nou avèm lakay pou nou ka wè reyaksyon Bella lèm rive lakay. Lèm rive lakay, lèm, lèm, pou m ka paske sa nou fè 3 jou deyò, and then nou pral wè, li manke nou anpil, l ap rele di mommy, daddy, mommy, daddy, nou manke l toujou so, nou pral lakay and then m ap montre nou lèm rive lakay. Hey, hey, gwo tèt.

Nou konn jan bay yo ye moun ki fè pitit ki kout deja konn jan bay yo ye bay yo pa tèlman bon mwen la men m pa gen doulè nan men ou konnen yo koud m te chire pou kòm paske m pat yo pat chire m nou konnen m pat pran epidòl m te ale twò vit m di nou m ap pote yon videyo yon videyo pou m ka pale nou jan tout bagay te ale ok so rete Update Tann video map poste video pou nou ok Gabriel ak gade pa gwo figil la Bebe sou mwen la kounya Sou mwen l vle rete li pa vle al okenn kote